Kounya ou panse m ta gen kapòt kounya m ta pral fè bagay avè w san kapòt kounya pou w ta al gwòs? Non kounya nou granmoun kounya epi nou marye lakay nou nou Kòman nou granmoun nan? E ti timoun m ye, timoun mwen ye. Timoun ou ye kisa? Ou wè cheve m blanch wap vin di m granmoun nan. Oh oh, m di w nan fè bagay pou n ka mete yon lòt timoun. Bon ou pat menm ka okipe l menm. Ou pat menm, menm manje ou pat ka manje. Ou wè nan kredi m ta ale, m al fè kredi pou m ba w manje kounya wap vin di m al remèt yon lòt ankò? Nou tap bat mizè nou ansanm avè l paske m bezwen ansent ankò. Douleka cheri m ap pran swen bagay ansent lan m poko nan bagay ansent lan mwen menm se a lajan m ap panse cheri a lajan m santi nan jou yo la cheri m gen pou m gen lajan. Kòman nan jou yo gen pou w gen lajan sèlman MK pi gwa al nan vòlè afè moun deyò a non. Kòman m pral nan vòlè a m di w m pral gen lajan wap pale m gen bagay. Kote w pral jwenn lajan sa a M santim pral gen lajan cheri. M pa konn ou gen moun laba m pa konn ou nan dyab kote wa jwenn lajan sa. Cheri ou pa konn kòmsi ou rete dèfwa wap panse kòmsi ou ta renmen ap byen viv ou santi kòmsi lajan an se kòmsi lajan an te la epi ou poko ka pranl. Ah bagay sa yo pou ou se rèv yo ye ou menm. Rèv yo ye? Rèv yo ye.
Enben ok cheri. Pase mwen menm chak tan m dòmi m toujou ap reve, reve kòmsi nou nan yon bèl kay. Mwen cheri ou wè lèm fin gen lajan. Bon Isia nou pap ret la ankò. Nou pral rete nan yon bèl mezon cheri. Ou konprann sa m di w la? Bon nan ki ane wap gen kay sa, wap gen kòb sa MK? Nan ki ane? Bon si w wè pita la m ta gen kòb sa pou di. Bon M tap tou rele lapolis vin mare w paske m pa konnen w nan travay, m pa konnen w nan dyab pou m ta wè w ta vin ak kòb nan kay la map rele lapolis pou ou. Zafè ti lòm se mistè tande. Wè cheri, mwen t poze w Pase mwen menm m so neg tet mwen we kle.
Oh oh Mezanmi gen fet wi. Blod Sa k gen menm frem?
Ah bon konnen menn kom m te gentan pale tout bagay avèw menn. M te diw ke mwen menm avèk Isnad nou sou yon bon wout. Ok ok. M ta di w m gen pou m marye. Marye yeah. Monchè bagay yo tout pwosesis gentan fèt e plent lan m te di w m ta fè pou Christie a. Ou gentan pote? Oh m gentan fè l deja monchè pase mwen menm nan relasyon m nan m pap dakò pèsòn vin gache relasyon m nan frè m. Men kilè w ap marye la menm? Monchè m ap mete w okouran pase ou konn oh w ap la papa fò w la wi. Map la map ou pa la. Map mete w kouran nenpot sak gen pou fet wap la gasonm. M nan eta maimoun lè wap bay fanm bagay. Ah monchè.
Alon sa kom mwen menm menm. Ah ou konnen nou ap fom nap gade youn ba yon. Bon m gon bagay tres enpotan pou m pale avè w. Apa m aprann wap mache kay ougan pou manje papa w. Oh wi bon ou konnen m bezwen rich. Blood ou wè banm di yon ti pawol. Ou wè se ras mwen e zantray mwen. Afè pam. Ou wè si w pa abandone ak bagay sa wap regret wi. A, pa gen regrèt anyen, ou konn ki jan listwa te ye deja. Non, kèlkeswa sa l te ye. Lè Fedou nan fanmi m pa gen bagay malfektè sa non, e ou menm tou e k vin avè l ou menm.
So, mwen, so, mwen m tande sa w di a menm, so, m konprann ou men, men nan moman ou konnen menm fò m rich, fò m gen kòb, se sa m vle, men m eseye konprann ou. M konnen, m konn sa w ap andire a, m konnen l trè byen. Men mwen menm mwen di w abandone avèk sa a, panse sa w gen nan tèt ou a retire l. Milky m tande w. M swete w tande m pou de bon. Pase si w pa bay vag ou menm w ap regrèt. E lè m p ap regrèt avan w non cheri. M toujou di w sa. A ou pa di anyen ou menm konpa. Bon o antou bon e bay fanmi a fanmi m pa antre nan bagay sa. Men sèlman e Islande se kouzin ou. Si l pale w ou sipoze tande l. Ok pase se fanmi nou ye. M pa gen dwa pou m antre nan bagay nou men m ka ba w yon ide. Ok sil pale avèw ka eseye tandel epi bay sa vag poun jere sa poun jere. Men antouka m tande w men kanmenm m sou dosye a kanmenm. Ou na dim kilè nap marye a m toujou la. Enben pa gen pwoblèm nou 2.
Dakò? Dakò pa gen danje.
Yeah m te kontan wè w wi frè m. Mwen menm tou. Dakò.
Yes.
Ok kkte m renmen sa. Yes. Wè cheri m pap baw manti. Wè lè kòb sa tonbe nap kite bò isi an. Nou pral rete nan yon bèl kay cheri. Nap re marye ankò, afè marye nan poto a pa gen bagay konsa, nap antre legliz kounya nap fè bon maryaj, epi nap gen 2 timoun, ou de sam diw la, poze w cheri pa nan fè tèt cho m pral nan kou al 2 timoun kounya, fòk bagay yo bon nan menm. Sèm joinm ka m wap reve. Ou wè tout bagay sa w di yo e nan rèv yo ka fèt. Ou pa gen anyen nan men w wap po bouda w bouda w chire bon se bagay moun wap mache al ache kredi epi kounya wap pale de yon pakèt bagay. Beokeje kòm ou pa kwèm mwen m di w men map pede grate m depi wè menm grate m cheri lajan je e kòm si de m konnen m konn jwe bòlèt cheri poze w ok ann ale cheri m di w poze w men kòm ou di w pral gen kòb nou ka fè ti bagay pou m gen lòt ti bagay nan ki bagay ti bagay sa m di w poze w menn lè nou kite bò isi a lè n nan bèl mezon nou lè sa cheri pou n alèz pou n kouche sou yon bon kabann Pou timoun nan lèl fèt poul gen sèvo timoun lòl fèt lè timoun nan fèt nan vye kondisyon konsa cheri lap sòt lekòl wi. Bon anmyy ann kite sa mwen man viw. M poko anvi cheri la m poko anvi. Ah m'en vo bode pa gen moun nan kay la ann ale. Ah cheri m poko vle talè wa lanse t ankò la m bay m gen kapòt menm. Ah wi sa pou fè kapòt la. Wa voye deyò.

Sa va fè mal.
Oh Yoly sak pase la? M wè figi w make tankou e ti chen k pa bwè lèt. Sa w gen la menm? Yow brother mwen cho mwen cho finalman mwen cho m pa konn sa pou m fè menm. An bon w cho Joly? Chèche dlo pou w benyen? Ah m ap pale serye wi menm. Oh m serye avè w tou lè yon moun cho kisa w fè? W chèche dlo w benyen? Si se tèt ou k cho ou koule tèt ou, si se tout kò w ki cho w benyen? Kèt menn yow finalman menn angel plenn. Koman misye koman madanm ou plenn nan met la. Li gwòs menn. Al bay bèt met la bay pou bèt. Madanm ou ansent ou byen ou di lan plenn se tu koman l gwòs la son bèt li ye yo li. Medjo ou konnen se plase m plase m poko marye sa vle di m M pa nan plas mwen m ap di madanm mwen an plèn senti, madanm mwen ansent. Sa se bagay m ou konnen se plase m plase a madanm mwen. Si m vle konprann la depi w plase w ba moun? M pa di sa men men. Men jan w ap pale la.
Sa se plèn ansent. Yo toujou m toujou tande granmoun yo di se pou bèt. Non gran ekspresyon sa yo e pou moun marye men mwen men nan plasaj m ap viv. Plasaj pa vle di w ba moun pou sa monchè. Monchè madanm mwen gwòs li plen ou konprann menn. Finalman menn m vin kote w la menn. Sa w pral fè mwen la antanke patnè m menn, antanke Wil Blòd mwen? W ap ban m yon remèd. Wi, w ap ban. Kòman ban w remèd la, Joli? Sa w konnen m ye? Medsen fè yo konnen m ye oubyen masonlòj? Gade, ban m yon remèd pou m eksploze tenten an anndan djèl. Se gade difikilte misye. Joli, e fou ou fou oubyen? Baz m bezwen yon plon gaye. M bezwen yon remèd kòm se yon plon gaye. Depi Mannik gade. Yow. Pou l nan fòm misil. Depi Lannik brèl. Gade. Eklatman anndan vant li menm. Ape Joly pou al Larisi pou al chèche yon misil. A mon chè menn. Al Larisi.
Al nan peyi ki konn fè gè yo. Pou yo ka ba w kèk plon gaye. Pou yo ba w yon misil. Ou konnen m konn al nan gè. Anba nou te dwòp pase. Bèk apè a rezon yo li.
A rezon.
Imajine ou men. M gen 2 pitit fi sa yo la men. E pa 2 lavi m pa bat ansanm avè yo men pou yo rive la. Men kounya la menm Anabèl gwòs. Anndan menm kay la. Men madanm mwen ankò vin gwòs la anndan kay la ankò.

Toujou la, m toujou la. Ou konnen ou te nan bagay yo, ou kite masisi kounye a ou gen fanm, ou wè ou pa ret sou mwen, wè m poze m. Kisa w di a? Monchè m pa di anyen frè m. E kòm si m te w di m kite masisi kounye a la m gen. Frè m pa di anyen.
E pa vin sou dosye sa avè m la kounye a non papa. M kite sa lontan frè pa m. Aw, sa w gen la menm? Bagay masisi sa sonje m te di w koupe m bagay sa sèk. Sa w gen la menm?
Kite bagay sa, sa w gen la w pase tankou avèg ou wè m ka wè menm, sa k pase? Monchè bon m wè w la m vrèman etone bon m gen yon patnè m ki rete pi wo la ki rele Wid menm se misye m ap chèche la menm m pa janm ka wè misye èske w pa gen kontwòl misye nan blòk la la pou mwen menm. Wid sa w di w m ye monchè m gen kontwòl nèg la menm. Kòman sa? Marye mont monchè m pa gen kontwòl nèg ou a mwen menm. Monchè gade misye rele Wid

M di anfle, enben l ap kouche mwen. Joli, ou konnen w se zanmi m. M pa ta janm bezwen anyen mal pou ou. E tout konsèy mwen pou ou se ta bon bagay. Joli, mwen m pa ba w konsèy pou w retire timoun nan. Rezon Joli paske ou gen 2 pitit fi. M ta di yo n pa itil ou anyen. Men pou Anabelle li menm, wa l marye la on voryen, a on epav, a on nil. Tonnè ou paka ap desann nèg la konsa. Joly, se pa desann, se la verite. Met respè devan non nèg la, paske nèg la gentan banm gòl deja, imajine w m gon bèl ti pitit fi konsa, nèg la krazel li fèl fè poud, kounya la poum pa bal respèl malgre tou. Joly, gen gòl. Nèg la gentan banm gòl deja, m paka ap plede desann nèg la non menn. Joly gen gòl ki reparab.
Ok Lon ekip pran yon gòl li reparel li goumen li jwe li jwe an kolektiv poul kapab repare gòl li pran an ou menm nèg la pap regle anyen li pap leve li pap leve lejè nèg la li te nan zòn ou li te yon nèg ou konnen ou pran lal marye a pitit ou ke li pap leve anyen men ou gen Istan nan ankò a kiyès li ye a yon chofè moto. Sa vle di 2 pitit sa yo espwa pèdi. Men kounye a madanm ou ansent. Ou pa janm konnen se pou yon pitit gason ou pral fè ki pral leve ou atè a, ki pral leve madanm ou atè a e ki pral leve Istan a tout Anabèl la atè a. Kounye a la pou pa wè lòt bagay pou fè ou bezwen elimine l. Joly, mwen menm m pa ta swete ke ou retire timoun nan. Ke ou reziye ou Joly paske depi timoun nan fèt l ap okipe. Mèt la, tann mwen. E ou gwòs madanm mwen menm? Dim si se pou madanm mwen gwòs menn. M vin kote misye m mandel m mandel yon sèvis menn kounya lap dim bagay menn. Joly, jwèt se jwèt, kwochèt pa ladanl. Mèt la mennenm yon kote menn, al tchek yon remèd misil pou mwen, al tchek yon remèd klorat, dinamit pou mwen, poum eksploze ti tenten sa kap vini an, m pa menm gen kòb poum okipel menm nan. Joly, sa w konnen m ye? Ban m di w yon bagay byen Joly, si w bezwen esploze pitit ou, ou bezwen klorat, ou bezwen misil, se pou w al Larisi, pou w al an Iran, an Irak, pou w al chache misil, pou w al chache klorat. Kounye a, kounye a, kounye a, w pase m nan tete. Se pa pase m nan jwèt, men bagay sa w ap di yo m pa posede yo non Joly. Leve m nan solèy lala nou menm, leve m nan solèy lala nou menm. Nèg gason ye menn nou konn remèd yo menn. Joly. Wè m pa tcheke tout nèg bone nèg andeyò te ye menn m oblije menn vin tcheke.
Janm wè w janm wè a la si m pa fè remèd sa pou ou wap pran m pou pi move zanmi. A an ale mon chè menn. Men Joly a kondisyon map baw remèd la m konnen w son nèg ki gen lestomak kalalou gonbo ou manje bouda poul e jan w manje a djòl ou an e konsa w pale. Si m fin fè remèd sa pou ou Joly, m tande nan bouch yon moun se mwen ki te fè remèd pou ou Joly. Wè menm fèy sa m pral ba ou la yo. Menm yo menm ankò, m ap pran yo, m ap boule. Wè vant ou tankou yon ti kochon bwè dlo m wè wap ka mè. M pa kache di w sa Joly, m ap boule yo nan bouda w, vant ou ap 7 fwa pi gwo ke jan li ye a. Ann ale m al ba ou yo frè. Se pa fason w pral ban mwen menm. Oh! E malfèktè parèy ou konnen m ye, ki bezwen esploze yon timoun anndan vant dam nan. Ann ale menm. Ann ale papa. Edam ou sa ap fè la? M serye wi baz. Nan mwen di m pou. Kyèt. Wè m di w frè m.
Wè gen de bagay. Pa janm. Wè kòm manman m toujou di m konsa menn. Afè moun pa gade m kounye a frè m. A donzè m nan men t ap fè kaka la m wè menn sa pa gade m. Ay m kite menn. Si w ka chanje m chanje tou menn.

Sa misye dim la mesye. Gen de koze l pa antre ladan yo pou li ka pran kòd ba. Men misye, misye ka konn Wid men m pa m pa konnen Wid konn nan move zafè non mwen menm. Antouka

Dayè m pa renmen katouch la dan menm on fason pou w ta al nan tire ni fè otre choz. A m aprann ke yo tire dèyè Isnèt avèk zam lan. Yo baz, ban m di w ti bagay. Kòman yo baz sa siveye vou? Kòman w ap pale avè m la? Chèf la oubyen kòmandan m va rele m yo baz kòman sa k ap pase la? Ou fini?
M ap tande w. Ou kòmanse frè, ou pa t lwe manyen w. Ou te di l m on zam. Evan te ban nou l?
Ou te remèt mwen l? Ou te di l m on zam. Ou remèt mwen l mwen mret ou pyès ou. Hon w imajine w, ou remèt mwen l ou vin mwen w ap pase la, m ap mache kare mwen w p manke pase pne w sou mwen. M panse annafè m annafè avè w toujou wi. Waw, ou bèl ti pitit men. Nou pa vle wè fanm nou menm. Depi n wè fanm, tout afè nou bat. Demwazèl m p ap ba w manti m ta renmen posede w. Posede m? Wi. Pale, ou pa manke pa frekan. Gade m byen pou w wè cheri, ou yon fanm tankou m, ou ka posede m? Omwen si e te misye k te vin pale ansanm avè m, m ta konprann. Machin nan pa menm pou ou menm. Banm di w, banm di w, mo dèyè blaze m bagay sa yo. E plent yo pote pou ou wi. Plent yo pote pou mwen.
Wi, pou y arete w, pou mare w. M renmen w gon jan ke m ap fè bagay la. Banm di w, demwazèl t ap mache avè l la, se gang li ye tou wi. Y ap chache yo wi. Kounye a ke m ap pale avè w ap fè stil bagay sa pou w panse se yon afè w ye, bagay sa yo. Sa vle di si m ta posede w li t ap bon wi. Kounye a la ou kanpe m nan wout mwen pou w ap vin pale m de kesyon m, dam di w m tire sou li. Yow, pandan w ap pale la baz, Dodo chèf ou se si. Bon si w ranse, si w te la menm wou m t ap tire tou. Ah bon. Kounye a w ap pale m bagay ou pa bezwen. Ou wè mwen menm baz, depi w wè san m te gentan cho. Dayè m fon di l avè w m peye w. Depi wè sam te gentan cho a bal Bale tire m tire sa gaye m gaye sa sou epav wi. Mwen tou diw sa ou konn sak pral pase la kounya m pral arete w m pral arete w lè sa konnen ou pral gen yon chèf ak yon miya sivil m jis vin la m vin avèti w. Ok baz.
Ou fè yon lòt enpè ankò ou anba kòd. Bon ok lè wap arete m nan sèw fèm konnen pou kounya la m prese. Pa gen pwoblèm ou ka ale pa gen pwoblèm. Sa vle di se la vin pote plent pou ou. Bagay sa, se moun ki vin pote plent lan m tap arete wi. Waww bon ok mesye m mande w padon ok so m pat konn kiyès ou ye men èske w ka banm plis detay de sa ke ou fè. M ta renmen w madanm mwen, m ta renmen w madanm mwen pou gon chèf m ta renmen w madanm mwen.
Evre? Yeah, jodia la ou se madanm mwen. Talè, konsa ou nik kwaze yon moun, ou di moun nan ou ta renmen l madanm ou, san ke ou pa konnen m. Ban m di w, si w pa madanm w ap pran prizon pou zak ke w ap fè. W ap rale zam sou moun, w al dèyè moun lakay yo bagay sa, w ap rale zam sou moun. Just ke, si w avè m bagay sa, gen bagay ki p ap fèt. Mwen menm? Wi.
Ou tande m rale zam sou moun? W ap mache ak gang, se gang ou ye tou. Demwazèl sa, yo dèyè l pou yo arete l. Lap fè anpil zak. Ok ok ou pa bezwen fatig ou ok nap nap jere sa. Non nap jere sa men ki fason nap jere sa banm nimewo ou. Pa gen pwoblèm ok 48 09 74 50.
Ebyen ok map rele ou tande cheri. Jina ann ale tande.

Kounya m resi yo resi voyem la min vin jwenn gade kote chita kounya la anyen lè w chita wap pran bon van epi tou mwen menm wap regle bay pou yo depòte m pou m pou kote m Ou nan vye zak sa sak pase kòman w tap fè depòte. Ki vye zak wap pale la frè epa ou ki tap fè yo depòte m men e fanm dènye fanm mwen ba ou a met la melou melou ki tap fè yo depòte m frè. Ou pa konprann anyen.
Ban Mexico. Ban do vin sou bagay Melou a ban Mexico. Yon bagay ou pa konprann. Ou wè fanm sa?

Maril metel deyò lakay oh wi li relem nan kòm te konn li te konn voye ban mwen poum bal 200 dola ameriken nan an ayiti an goud wi moun ap travay manzè mandem gwo 200 dola ameriken sòtim la mnchè mtou bloke manzè menn oh maestro mbloke manzè.
Anben esak fè manzè vin lakay mwen menn yo manzè ap mache tout kote chans pou mwen frè son patnè mwen gen pou li fashion ki kouri vin lakay la menn manzè mennen lapolis kay fashion paske konnen sesa li konnen sesa lal lakay mwen jwenn madanm mwen.

Yo eropean moun okipe la menn. Deplase machin ou an menn. Jan misye sou moun menn. Nap fè ti bagay akouchman prive nou la. Epi kounya la menm nèg la kanpe lap kontrole moun menn. Nap fè. Men joli nèg la sou wout li wi. Gon jan w te ka pale. Epa kite paske bay la abdomino pou ap fè bri kon sou moun konsa non menn. Non men ayisyen tro sou moun menn. Nèg la wè nap jere ti afè bagay akouchman prive nou. Ti bagay doktè prive nou la nèg la vin kanpe lap kontrole sa nap di a. Sa w ye joli blan?
On wòch nou tap fout li nan vit la. E blan yo menm, ayisyen sou moun, e blan yo menm. Konbyen fèy pou m pran? Kijan pou m pran? E sa e fèy la menm? Wè sa? Li rele twòp pou tè. Twòp pou tè?
Ou wè non l? Li pa jwa non l. Jan w tande non l ya e konsa lè l ap fraksyon l fraksyon. Jan w wè l la, si w mal itilize l, l ap twòp pou ou. W ap pran twa boujon.

3. Sèlman fè kaka, fè kaka. Ou deja wèm nan pwoblèm mwen deja. Fè kaka. Konya la,
ou prale. Wap achte 3 gout bwa pen. 3 gout bwa pen.
Wap pran 2 dan lay. 2 dan lay.
Epi wap bouyonte, wap bale. Apre 10 minit, ou sipoze gen rezilta. Men a kondisyon, chanje m diw, si m tande yon lòt moun tande ke m te fè remèd pou ou nan pwoblèm. Ou tande koman sa rele? Twop pou tè. Menm li menm nan anko avel map fe travay la nan boudaw. Ou dim sa son misil lap esploze ti pes la andedan vant li. Wa banm rezilta.
Male fwe.
Yow! Kounya la lal kay fashion a la pou chans pou mwen lal kay fashion a polisye yo kounya la fashion kouri vin lakay la dim Daniel jetew antre ayiti menn al fon ti tan sinon ou kaka.

Epi mwen renmn ti prechè mop de ou konn bay madanm mwen poul fè ti prechè tou. Epi yo sanwont wi m pral diw gen yon ti ki tap ekrim la kap mande m voye men. Ou tande koze. Non mwen m boz. Sanwont m ou konnen foto m te pavo kilè sa m lagel oh. M boz wi. Daniel fem jwenn ti nèg sa fem jwenn ti nèg Canada li ye. Men gran frè men janm diw la men pa rejte men. Men pridan papa.

Nèg kaka la. Nèg kaka. Gade de pwèl annik bouyi li lago anndan vant li gade lè w rive anndan vant li sèl trip li pou w pa koupe kèlkeswa sa w jwenn kap fòme a gade eksploze l ou tande sa m di w banm fè ti bo pou w cheri mwah ok.

Pa fè makak devanm nan la non. Ou di sèl pala a vre? M pa tap elimine w non, paske pou mwen w son inosan, men sanble ou gaye yon lòt moun. Prese banm di w, se nèg mwen l pran e mwen k pou elimine li ok. Banm zam nan. A! Jina, ou konn depi zam nan menm m paka pase l, mwen k pou elimine manzè. Oh shit! Ebyen, kòman w ap elimine l?